la kouzen m. Bon m di w yon bagay.
Ou wè ou menm e kounye a m ap e kounye a m ap wè ke ou pa t janm te bezwen m vre. Ou pa bezwen m. Se lajan w ap fè m mache mache pran lajan nan men lòt nèg ba ou. Pou mwen yon nèg kanpe nan nan figi w l ap pale de fanm ou konsa, l ap di jan l sesi jan l sela, ou pa ou pa menm reyaji menm ou pa fè anyen. Men yon bon kout pwen w pa fout li. Pou kòman.
Bonsoir surtout avèk fanatik fednaelle yo paske la m te ka voye yon mesaj pou youtuber yo youtubeuse yo eseye fè yon ti kanpe zen an silvouplè paske li pap bon pou nou si nou kontinye konsa e si ta gen moun komsi nan ansyen yo ki ta vle rejwenn nou nan sinema yo pap vini paske sa kap fèt la a li pa bon m swete ke nou kanpe sa pou mwen menm mwen di non e m kanpe sa m swete nou menm nou fè de mèm di non avèk zen sa kap fèt la se mesaj sa m tap voye pou. Ok, sinema se pa yon bagay ke mwen te gen nan tèt mwen m tap fè. Malgre m te toujou renmen gade film, men m pat vrèman kòmsi fokis. Pou mwen menm m panse li lè li tan pou yo bay sinema plis enpòtans li merite an Ayiti. Paske nou paka rete konsa, YouTube lan li pa vrèman nan avantaj sinema ayisyen. Non. De tout fason, sa m ka di aktè aktris yo si se nou menm ki pou leve pou kont sa, Se kòmsi fason y ap trete sinema, paske m gen enpresyon pa gen yon moun, kòmsi nan moun ki konsène yo vrèman ki panse avèk sinema. Yo just konnen sinema fini pou Ayiti, epi menm jan ak foutbòl, Ayiti pa vrèman gen foutbòl. Yo pa vrèman ba l enpòtans. Lè kòmsi ekip nou ap jwe, nou kontan, men ki, ki, ki, kòmsi ki sa nou fè pou n ankouraje yo? Humm? Anyen. Donk se de menm pou sinema a. M panse ke nou bezwen pou yon moun kanpe pou l di non, sinema pa ka fini konsa nan peyi a. Franchman map mande eske nap janm jwenn komsi yon moun ki kanpe ki di non sinema paka fini konsa pou ayiti m toujou ap poze tèt mwen kesyon sa eske se pa nou menm aktè yo komsi aktris yo ki pou leve poun di non fok nou gen yon sal sinema fok nou gen komsi Yon yon moun ki konsène ki di non sinema pa ka fini konsa an Ayiti paske nou pa gen sinema vre. Pwojè Fednaelle se wè sinema ayisyen an rive kote l dwe rive pou moun ki dwe gade l gade l, pou l gen enpòtans. Epi pwojè Fednaelle tou se ta wè tout aktè, aktris yo met tèt ansanm pou nou avanse. Paske se nou menm ki pou fè l. Si nou deja pa gen moun ki konsène pou ka. Ede nou avanse avèl se nou ki pou fèl. M pa vle kòmsi sinema pou moun pranl kòm yon kòmsi si map jwe avèw oubyen sim pa jwe avèw feyton m nan pi bèl pase w ou gen pwoblèm avèm pou sa non m pa vlel konsa. Li pa yon chan de batay tou pou tout jounen se yon zen zen zen nan sinema m pa renmenl konsa. M espere ke tout aktè yo aktris yo met tèt yo ansanm pou n avanse. M panse ke anpil jèn ki renmen sinema, konsèy m te ka ba yo, pa wè ke w ap vin travay pou lajan, pa wè ke sinema epi lajan, se pa sa. Fòk ou fè l dabò paske w renmen l. Paske nou menm avan ke nou vin jwenn YouTube n ap touche, nou te pase mizè. Gen dwa pa gen kòb machin, epi m pran l a pye. Defwa m genlè pral nan tounaj lan m grangou tou, m rive nan tounaj lan, m fè jounen nan tounaj lan grangou, sa son sakrifis li ye. Epi tou m ka di defwa kòmsi ou gen bagay ki enpòtan ou te ka regle, kòmsi vi a sinema lekòl ou, pase li li se yon sakrifis li ye paske li vrèman difisil pou w ap jere 2 bagay sa yo an menm tan. Sinema, lekòl, li pa fasil ditou. Wi. Nou pa t konn fè l pou lajan, imajine w ap depanse, ou pa gen yon rantre. Feyton an komsi lèw fèl ou metel sou YouTube li rapòtew paske YouTube li menm li la komsi ou mete feyton an li peyew a chak epizòd ou lage YouTube peyew se sak fèm ka di pou le moman sinema li rapòte nou paske avan nou te konn fè sinema pou sinema komsi lage sou Facebook bay moun plezi men kounya nou konnen ke si nou fè feyton an nou lagel sou YouTube YouTube ap peye nou pou li. Koman YouTube peye Ok ou gen yon chanel YouTube ou monetizel wap lage feyton sou li li pa vreman focus sou views yo kounya pou ou peye moun mwen kwe li plis aksantye sou komsi nomb de fwa moun yo gadel men ou gen dwa wap fe 100 ka nan yon epizod feyton e poutan ou paka fe kob ladann eske ou konprann sam diw la e poutan yon feyton komsi ou fe 50 ka ou fe plis ke Sa kew fè sa Canada wi. E sak fèm di li pa ale de nomb de komsi moun ki gadel feyton an pou li se komsi se konbyen fwa moun nan gade feyton an jan moun nan komsi rete lap gade feyton an se se la youtube focus pou l peye e youtube peye chak mwa m ka di wi chak mwa li peye nou. Ou fè 100 epizòd oubyen 50 epizòd yon feyton m panse lap sifi pou sak rantre a ou bay chak moun menm si l pa anpil. Premye feyton m ekri ki se my fake friend se yon feyton m ka di ki. Se li pat vrèman istwa m e men li te li te melanje avèk istwa vi m tou. Nan fen an m te vin varye sa paske m wè si m te vrèman rakonte istwa jan ke li te pase an te ka gen anpil pwoblèm epi mwen vin varye l mwen ekri l yon lòt fason. Epi dezyèm feyton ke m ap ekri se movèz bèl fi epi se la m ap dekouvri ke mwen gen talan mwen ka ekri. Epi m vin ekri pasyon ki se yon trè bèl feyton piblik la te vrèman renmen e mwen ka di jiska prezan y ap mande m Poukisa m pa fè dezyèm sezon ladan l? Epi m kontinye, epi m vin fè Secret du mariage, vwala vwala, men m gen lòt feyton k ekri la toujou, e m gen feyton pou vann si moun pou kòmsi enspirasyon an li ka vini nan yon jou. M gen dwa rete yon jou epi yo chwazi m ap panse avèk pou m ekri yon feyton. Men ou pap jwenn tout kòmsi feyton an de kòmansman jiska la fen non se o fur a mesure wap vin aprann de seri de bagay ou wè kòmsi ou gen dwa sòti yon epizòd nan epizòd sa ou sòti an ou jwenn yon bagay pou mete nan next epizòd ti fanatik yo tou kap kòmante an li vrèman bon pou ou paske dèfwa yo konn bay de ide nan nan feedback yo enpòtan li vrèman bon pou ou e dèfwa tou ou t gen dwa pral fè yon erè nan next epizòd lan akoz de comment yo wè sim fè sa li pap bon banm fon lòt tou plis. Men komsi istwa w lan se istwa w lan deja stab. Istwa w lan m konn istwa w lan, m konn kòmansman l, m konn finisman l, men komsi epizòd yo lè w ap komsi ekri epizòd yo paske ou pap ka ekri tout epizòd yo nèt. Ou gen lè w di w ap fè 50 epizòd e poutan ou fè l 30. Èske ou konprann sa m di w lan men komsi fanatik yo tou m ka di w li vrèman bon komsi lè ou li kòment yo paske la gen de bagay komsi ou jwenn ki ede w avanse avèk feyton an. Passion an li pat vrèman yon, wi li te gen lanmou ladann men li te yon istwa tou ki te gen de kòmsi de bagay kap pase ladann ki pat vrèman baze sou lanmou. Men m panse nan sosyete nap viv la nou bezwen plis lanmou paske wap wè gen anpil moun kap renmen men ki pa vrèman konn sak renmen an e gen anpil moun ki pran renmen Kòmsi son bagay ki ala lejè men li pa sa vrèman. M panse kòmsi lè w ekri yon feyton, si yon moun pran san l li gade l, omwen li ka tire yon leson ladan l. Sitou Secret du Mariage m ekri l pou couple e pou moun kòmsi ki jèn ki ta renmen e ki pral marye oubyen yon moun ki ta renmen ok tout rèv fi se pou yo marye. Bon m panse m ekri l m ekri konsa paske m wè li enpòtan kòmsi pou couple yo sitou gen de bagay k ap pase nan couple yo moun nan pa vrèman konnen. Kòmsi kisa k maryaj lan vrèman? M pa di l kòmsi, m pa di kòmsi e sa m ekri an a san pou san li sa k ap pase nan maryaj yo. Men, a katreven pou san gen bagay mwen ekri ki pase nan maryaj kou. Ok. Bon, m panse ke nou kòmanse ansanm, nou fè anpil pakou ansanm, m panse ke nou youn ka konprann lòt. Eseye pran ti kanpezi an silvouplè paske li pap bon pou nou si nou kontinye konsa e si ta gen moun kòmsi nan ansyen yo ki ta vle rejwenn nou nan sinema yo pap vini paske sa kap fèt la a li pa bon m swete ke nou kanpe sa pou mwen menm mwen di non e m kanpe sa m swete nou menm nou fè de mèm di non avèk zen sa kap fèt la. Se mesaj sa m tap voye pou ou. Bonswa, sitou avèk fanatik Fednaelle yo paske la m te ka voye yon mesaj pou youtubè yo, youtubèz yo. Eseye fè yon ti kanpezi an silvouplè paske li pap bon pou nou si nou kontinye konsa. E si ta gen moun kòmsi nan ansyen yo. ki ta vle rejwenn nou nan sinema yo pap vini paske sa kap fèt la a li pa bon m swete ke nou kanpe sa pou mwen menm mwen di non e m kanpe sa m swete nou menm nou fè de mèm di non avèk zin sa kap fèt la se mesaj sa m tap voye pou ok sinema se pa yon bagay ke mwen te gen nan tèt mwen m tap fè malgre m te toujou renmen gade film men m pat vrèman kòmsi fokis pou mwen menm m panse li lè li tan pou yo bay sinema plis enpòtans li merite an ayiti. Paske nou paka rete konsa YouTube lan li pa vreman nan avantaj sinema ayisyen nan. De tout fason, sa m ka di aktè aktris yo si se nou menm ki pou leve pou kont sa, se kòmsi fason y ap trete sinema, paske m gen enpresyon pa gon moun kòmsi nan moun ki konsène yo vreman ki fòse avèk sinema. Yo just konnen sinema fini pou Ayiti epi menm jan ak foutbòl, Ayiti pa vreman gen foutbòl. Yo pa vreman ba l enpòtans. Lè kòmsi ekip nou ap jwe nou kontan. Men ki, ki, ki, kòmsi ki sa nou fè pou n ankouraje yo? Hum? Anyen. Ou te de menm pou sinema a, m panse ke nou bezwen pou yon moun kanpe pou l di non, sinema pa ka fini konsa nan peyi a. Franchman, m ap mande èske n ap janm jwenn kòmsi yon moun ki kanpe ki di non, sinema pa ka fini konsa pou Ayiti. M toujou ap poze tèt mwen kesyon sa. Eske se pa nou menm aktè yo, kòmsi aktris yo ki pou leve pou n di non, fòk nou gen yon sal sinema. Fòk nou gen kòmsi yon moun ki konsène ki di non sinema pa ka fini konsa an Ayiti. Paske nou pa gen sinema vre. Pwojè Fednaelle se wè sinema ayisyen an rive kote l dwe rive. Pou moun ki dwe gade l gade l. Pou l gen enpòtans. Epi pwojè Fednaelle tou. Se ta wè tout aktè aktris yo met tèt ansanm pou nou avanse. Bonswa madam Henry. Bonswa fredi.
Ki est elle? Se demwazel mari w anplwaye kom.

E madam Angy, m pap tèlman rete non paske m gen anpil bagay pou m al fè nan biwo an, m panse w ap fè tout bagay yo, dakò? Toujou kòm sa Fedna.
Tu es vraiment jolie. Ok, merci. Dakò ma belle.